Hum boss la pa janm di anyn serye, m an wè aksyon epi map panse a boss la. Fòm wè yon bagay ki pou fèm panse. Hum al anpale anpil. Kisa w bezwen menm nan men boss la? M pa bezwen anyen nan men boss la sof ke mwen menm map wè aksyon boss la men e pa mwen ki pral mande boss la sa m vle non. Boss la konnen yon boss li ye pou l te gade l aranje l pou l rive sou mwen. Se pa fòt boss la, m pa wè w, m pa wè w cheri wap kache m.

Eeh man, mwen renmen stil ou wi. E vre? Yeah man. Epa ou konnen bayo two konsa wi frè. Depi ou wè bagman bayo ou paka pa renmen stil li non frè. Alèz frè. Kongolè ou ye menm? Chè Jamayiken m ye men m pa kongolè non frè. Oh!
Sa son non frè oubyen se orijin ou menm ki? Chè, nom orijin mwen. E vre? Yeah frè. Ou pale fransè wi.

Mon frè, sa w konnen k pase? Depi m pa gen, depi m pa gen nan tèt mwen dye konsa m ye menm. Bon m pa konnen.
Ou pa gen anyen sou ou non?
Bon m pa gen, m ta ba w met nan tèt ou la non men. Bon men di w, yon lòt fwa retounen nan baz pou vin plen tèt ou. Depi m pa gen nan tèt mwen e konsa m ye di. Evre m. Yo frè ban m pale avè w menn. Kòm ou pale kreyòl menn, m pale ti kreyòl la tou menn. Malgre m konsa frè, m pale ti kreyòl la tou. Sa k genyen frè? Ebyen ou konnen poze yo menn. M bezwen yon sèten de Don G nan zòn nan frè. Don G? Ou ka pa konnen l menn, men m just wè w la frè. Orijinal ou ye, m panse ou ka ban m kontwòl misye.
Chè m pa m pa renmen koton lèt sa non frè m m renmen koton Dolce. Chè enben m pral pale avè w frè m ap mete w sou kou misye fè m mal frè e kèlkeswa le ou lafason frè depi m jwenn misye m ap viktim li sa vle di m just bezwen men yon moun ki pou ban m yon ti enfo de misye. Don G oubyen Don Jack? Aah!
Map chache Don Diag. Bon menm orijinal ou ye wi frè. Ou viktim de misye wi.
Ah monchè.
Don Diag fèm mal monchè. Okontrè son ex m jwenn li pa bon m avèl menm monchè. Map mache avèl yon semèn aprè sak fèm pa diw cheri. Sak genyen wap kolabore avèm? Monchè poum byen diw m pa vle poum kolabore a nèg pou revanj mwen mal fèt e m ret pou revanje pou tèt mwen menm pa nan kolabore a nèg m pap baw manti frè. Dim ki plan gen pou misye. Monchè.
Tout plan m nan nenpòt fason, m pa konn si a kout zam m ap pran mize men on a sa li a fò m egzekite li se. Oh Dji, m pa prete non frè. Oh, sa yo, sa w gen yo ou ale vit wi papa. M pa rete frè, ou twò tirèl menm, n ap pale frè. Non e konsa m ye frè. Sa vle di e rèv mwen sa pou misye, misye son nèg, an t met bal nan moudal oubyen m egzekite l yon lòt fason. Si m pa ka jwenn ni pou m pou m ba l bal e m ap egzekite l yon lòt fason. Shit man, n ap pale wi frè, n ap pale wi. Ebyen, frèt wi frè.
Yeah.
Se sòt si se vin pale avèm la men misye di li renmen sans mwen misye mande kolabore avèm men mpa twò konn misye eprèt sa mpa asepte fè kolaborasyon a misye men de tout men mbay misye plan mgen pou Don Jaga bon map konn sa map fè a misye kanmenm non mpap ka rete la non map tou devasyon fwa yo chaje wi.

Se rele don gad. Ou pa vle konnen ki se li.
Kiyes ou dim? Don gad. Yo! Wè nèg sa wap pale a la min. Nèg sa son nèg min. Yo! Chak jou nèg sa min. Chak jou m tande nèg sa e pwoblèm lap bay lap bay. Nèg sa tou dènye mwen la nèg sa kwaze m min. Ou konnen anba anba kote kòmè Yann kote konn ap vann kafe a bay. Yo alèz. Yo! Misye kwaze m monchè. Misye dim kareman oh l bezwenm bay sa yo lè map map pale a misye ou konnen misye sòti pou l foure m nan jouda yo lap bezwen m pou m travay ansanm avèl pou m rantre nan bagay domèn jouda l la ap fè treta sou li yo lè map pale a misye misye tonbe kraze nan men an mete pou li baz m konnen w ah ah m di misye jouda tripotay misye mete pou mwen. Ou konn sa ou konn sa sak fè kèm ap kase kon misye preske gen menm non avèm menn. Li ka pranm pou misye menn. Ou wèl ou wè pandanl gen menm non avèw nan tou li ka li ka wèw nan lari la epi li antre e soumoun li ye soumoun misye ye. Non soumoun mwen ap fè misye kite mwen cheri mwen gen plan pou misye. Epi li konn depi wèw ou veksel la ou dil non epi li sòti poul kraze nan menw ou wè misye mwen menm pa gen reda misye depim wè misye mwen menm son lòt wout mfè depim tap vin la m wèl ap vin la gade si ew tounen map tounen m tounen si e isi map fèm fèl.

Fòk misye pran pli bwa menn pou misye chanje abaya la. Fòk misye chanje mouche.
Epi lap kraze fwaye moun. Se pa koze lap koze non li menm. Se vèn frè.
Si misye sou menl menn li ta sipoze sispèk menn. Kèt. Misye gen plan mwen wi. Oh non menn. Shit menn. E m pa vle misye sispèk non menn. Shit! Misye gen plan pou tiye m menn. Poukisa? M bat bouda m tou. Ou wè non, sa m ap fè la menm? Fò m jete m wi menn, m pap ka rete non paske misye ban m tèt fè mal menn. Men fò m rive sou li kanmenm! Kòm li gen plan pou mwen, chat konnen rat konnen. Enben Mari ap ret menm. Menm nan, ban m lage pou. Afè pa l la pou li bay ti poutay. Bon ti dam yo bay pou Landy menn. Landy.

Mwen menm. Meko, gen nèg ki gen plan pou ou. Dayè m pa vin m di. Mwen, e kretyen m ye, m pa vin fè tripotay moun, sèlman m di w ranje kò w, gen nèg ki gen plan pou ou. Timoun pa konn bay manti. E pou la premyè fwa tou ou vin sou mwen, ou vin. M pa vin rete wè nan wout mwen m ye, pase m pase m mò la, m tou di w sa la, ranje kò w. Eske.
Chak jou m tande, ou kraze fwaye moun, ou kraze relasyon moun, ou fè fwaye divize. Ranje kòw papa bon frèm.
Tale tale non avan menm kew ale. M pa konn pale avèw wi avan menm kew ale. M pa konn pale ansanm avèw sa son bagay ou pa ta sipoze konnen. Eske se pa yon bib yo vire dèyè w tou kounye kidonk. Yon bagay nan tout zòn nan tout baz tout ti mesye yo anba ap fè plan pou ou ap di bagay ou konn m konnen bagay. Kòm ou prese map diw sa. M fè sa w tande yo vre. men m pa t atann ke sa t ap tounen mal kont mwen. M pa antre nan afè nèg papa, e pase m ap pase sèlman bon nou son pa chay male frè m. Priye mwen, priye pou mwen tou wi. An be an je dò w. Mèsi anpil.
Dako papa. Shit man, m pran damn. Shit oh lord. Epi manzè menm ap ekri m menm. Pon sa k nan mouda m la w ap ekri m menm. M di w n ap wè pita, n ap wè pita menm. Shit! E pa bib yo li, e pa bib yo vire dèyè. E se pa yon moun ke m konn pale. Kèt mesye! Pawòl la pale. Pawòl la pale, uhmm. Verite a sou tab lan la wi. Kèt mesye! M pran nan cho wi. Kèt mesye! M'en se pou m moute, se pou m desann. Bon, ban m retire kò m. M pa k kanpe nan kò m, ban m retire kò m.